Mwen kwè wal pase yon trè bon moman ansanm avè nou. Ou pral genyen tout detay sou biznis sa a pliske gen anpil bagay ebyen ki make aktyalite biznis sa sitou lafè de ebyen de M. Eugène Choubou eee sipèsta Tabou Konbo a, lejand vivan an e nou konnen ki ee nou kapab di ki touche pa yon sitiyasyon. Ebyen kote ke yon pastè nan nan state Florida, stat Florida, ebyen ta trete ebyen lejand lan trè trè trè mal ke nap gen poun pale nan anbyans se dire sa. M. Eugène Choubou, Sipèsta Tabou Konbo a, la jenerasyon 68. Donk tout moun vrèman sa montrem solidarite ki egziste antre nou lèzayisyen kote ke gen anpil nan nou. Anpil animatè radyo, anpil melomàn, anpil atis ayisyen donk e ki touche pa sitiyasyon sa ki estime donk se vrèman anòmal ke pastè Gregory rive epi pou l pale de sipèsta Tabou Combat lejand vivan an nan yon nivo parèy ase ba konsa trete de choubou de mandyan donk se sa. Trete misye de mandyan, de pòv, kòm moun k ap mande. Fò l klè hein. Se konsa ke misye trete Choubo. Donk nou anpil atis e tout nèg yo sòti nan koki yo pou yo di ke se ta nòmal ebyen pou y ap trete lejand lan nan yon nivo konsa. Nou pral an Ayiti, nou pral an Ayiti pou nou resevwa nouvo veni de la nouvèl fòmasyon mizikal e sè byan enkwayab, enkwayab pou nou jwenn Don Beto, donk chantè sa ki kòmanse fè anpil pale anpil e gwo pale anpil de prezans misye, misye make biznis lan. Misye pran yon gwo lakrè, yon gwo plim fed, misye trase non l an gand lèt depi vandredi e anpil moun kòmanse ap di ke ebyen jèn sa a ebyen misye gen anpil fiti nan biznis sa a. Ebyen se nan anbyans de dire sa nou pral pale avèk Don Bèto. Don Bèto se se non atis misye. Yo rele misye Don Bèto men de son vrè non se Bèto Nosan. Se Bertho Nosan se nèg ti gwav se Bertho Nosan de la famille Nosan prenom Bertho nom de famille sè Nosan ke nou pral pale de sètènman de jèn atis sa e jodi a ke nou konnen tou nan anbyans idio sa donk gen de jèn tankou nou di sa les inconnus de la musique haïtienne de nèg kap fè mizik. k ap fè bèl mizik e k ap chache plas yo nan milye sa a, men ki poko janm on fwa gen de platfòm ki aksepte prezante yo sou platfòm yo, paske le poukwa yo pa rele yo gon seri de non yo pa gen. E kite m di nan nèg yo sa ke. Yon atis pap jis leve pou ke li jis eklate konsa. Pa chans sa ka rive. Dayè de gen de konkou nou pa nou pa jere. Nou pa fè konkou kote ke e e e kankou pa egzanp nou te gen telemax, nou te gen yon seri de bagay. E nan kesyon nan de konkou ke nan abitye jere nou konnen valè skandal ki konn gen ladann tou kesyon gwo koze kap pale. E sak koz jodi an nou pral gen Don Bertho se a pati de yon konkou ekip Madi Altènativ lan te òganize e yo te dekouvri talan sa. Donk gen de platfòm ki pa egziste. Nou pa genyen yo pou nou ta wè ti jèn sa yo ki te kapab ki te kapab defile ebyen pou yal. prezante tèt yo oubyen pou yo gen yon bagay pou yo pote vini. Donk gen yon pakèt, donk yon pakèt ki tout kote atravè lemond. Byen ke nou kapab wè biznis mizik lan, nou pa gen yon konprann, yon sèl jan nan peyi Dayiti yo konprann nou gen dyaspora egziste, se de fason. Lè yo vle rele w ou pa pitit Desalin, yo rele w dyaspora. Depi w nan sou teritwa peyi an, Ou wè ti kouzen w, ou wè gran kouzen w, ou wè fanmi w, zanmi lekòl, ap rele w dyaspora. Swa ke w gen anbisyon politik, li bezwen di ke, enben, towo sa a pa pitit Desalin, misye se yon, yon pa, yon, yon, yon, se yon moun ki vann, enben, idantite. Idantite li, li pa Ayisyen, li rele w dyaspora, li tou di w se yon etranje, sa vle di ou pa mèt kay la. Lè yo rele w dyaspora, pou yo fè kè w kontan, se lè ke pou fè transfè peyi a. Men depi se sa ki gen arewa kesyon politik, kilti, yon pakèt lòt ankò, ebyen Ayisyen ki andeyò de peyi a prèske pa egziste. Tandis ke jodi a, peyi sa a. Si li rete egziste kounya a, se gras Ayisyen k ap viv aleksteryè peyi a. M pa vle pou nou redui kesyon dyaspora a sèlman sou Ayisyen k ap viv sur les États-Unis d'Amérique, nan. Men, Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn nan, Ayisyen k ap viv La Gwadloup, La Matinik, La Dominik e jodi an La Guyane, se sèl Ayiti Ayisyen pa vle viv ankò. Wap konprann sa. Ayisyen kounya de ti klas piti piti anba nèt lan pa re pa vle aksepte viv sèlman Ayiti men nenpòt kote w lage yo bon. Si jodia la a ou fè nenpòt il yo nou gen la a nou di l ke l pa Ayiti. Nenpòt sa w nou gen la, nenpòt il yo la, nou di se pa Ayiti ke li ye, nou ba l yon lòt, yon lòt non. Menm lè yo wè se Ayisyen ki ladan l, men yo di peyi sa la pa rele Ayiti ankò, ebyen y ap aksepte ke Ayisyen ap debake ladan l pa pil e pa bak, e pa pakèt. A wè. Donk Ayisyen jodi an, Ayiti prèske pa fèt pou Ayisyen. Nou jis fèt sou tè a, epi nou oblije al pran, al pran tete nan yon lòt peyi oubyen batize nan yon lòt peyi. Se konsa peyi sa a, paske yo pa vle Ayisyen viv sou tè sa a. Ou kapab wè sa. Donk jenès peyi an, prèske tout jenès peyi an kite peyi an. Fiti peyi an prèske pa sou tè a. Donk, nèg yo konprann ke. Yon bann nèg k ap fè yon pakèt efò nan biznis biznis mizik lan, paske nèg y ap evolye a leksteryè, enben nèg anndan peyi an pa gen plas ladan e sa fè m ap wè ti mesye yo k ap rele yèm yèm, m relate dosye sa a e m pale de li, anpil nèg prèske ap di a misye se tenten misye ap pale, blag misye ap bay, tankou kounye a mwen ap eseye di kòmkwa o si Dadou pa t. Si Dadou pat yon babè, si Dadou pat yon, m pa konnen, yo banm tout tout non sèjousi. Men se Dadou l ye, yo misye tap yon komedyen. Kòmsi jan Jesifra ap byen viv la, Tonton Bicha ap byen viv e lòt ap byen viv donk kòmsi yon komedyen prèske se jis pou yo kapab diminye w. M ta trè kontan si m te yon komedyen. Donk misye se yon komedyen ptan ki gen yon mikwo l ap ranse. Kòmkwa, mantalite nou konstwi pou nou detwi moun, tou senpleman. Nou pa prè pou nou ede yon moun pou l kòmsi, pou li ka sòti de faz sa a yon lòt faz. Kòmsi nou genyen future moun. Nou konprann ki kote entèl ta dwe ale. Ah entèl pa ta dwe la. Olye w backup li. Tandiske w wè la l vle evolye. Ou wè se la talan li. Oh si Dadou pa ta ni pa t gon mikwo pou l ranse. E son misye t ap fon trè bon komedyen. T ap trè bon monchè. Li t ap trè bon pou wè. On komedyen la jodi a la se se kouche dòmi wi. Se kouche dòmi. Kòmsi yon komedyen pa ka pale nan radyo. Donk se sa ke y ap eseye fè kounye an. Ebyen, nan tout ti mesye la k ap pede pale blablablabla la a, paske kounye a gen yon bann cho nan peyi an, ki swadizan ann Ayiti, men baz naval yo se sou Etazini li ye paske resous yo se Etazini ye. E fò w dakò. E gen nèg k ap fè cho nan peyi Dayiti, nan minit n ap pale la a. Tout espri yo eske gon 15 a 20 nèg kap viv aleksteryè peyi an kap tande yo wap dim manti map fè e lè yap òganize menm nèg sa yo tande byen sa map di la tem rele nan galèt sam di la fò nan galèt tande. Gen de nèg k ap pale nan radyo nan peyi Dayiti, tout sa y ap eseye di, donk nan lespri yo, ou kwè dyaspora a branche? Nèg Gwadloup, nèg an Frans, nèg Kanada, nèg ki nan tout kontinan ewopeyen an, nèg ki tout nan kontinan Amerik di Nò a, Sid, donk èske y ap tande? Yo bezwen yo tande pou mesaj lan pase. Epi pou ti aktivite fèt. Dayè yo renmen lè wè si nèg Kanada ap tande paske nèg Kanada pap ba w kòb men l ap achte yon pafen voye pou yo. Nèg Lafrans la pap fè w anyen men l ap achte yon pafen voye pou yo. Giyanen, nèg Giyàn lan li menm l ap ba w kòb lan, l ap fè pafen an pou yo. E sa ap nan lespri nèg yo. Men kou y ap òganize yon bagay, yo mete tout moun sa yo, yo ekskli yo tout. Gwo plim fedyo nan men yo di w ke sa pa egziste. Kou yo gen yon twofe pou yo bay, yo bay li avèk ti fanmi, ti zanmi nan lakou peyi a. Mwen m pa benyen twofe nèg. Paske m ka achte yon twofe la nan zòn yo la, swa nan Poblex, m ka achte yon, m ka achte la nan Walgreens, m ka achte l nan Walmart. Gon seri de gran bagay isit, w ap jwenn twofe. M ap achte je flè. M pa bezwen nèg achte flè pou mwen. Pitit mwen voye flè pou mwen tout tan. So m pa gen pwoblèm flè. M pa bezwen twofe nan men nèg. Men m ap plede pou nou k ap batay e se menm nou menm sa yo e si w ap gade gen de bagay nèg yo ap òganize nan peyi an. Resabman wikenn sa ap sot pase la a. Yo pap envite oken nèg kap travay nan peyi a. Isi ba. Yo pap envite nou. Yo pa konnen nou. Nou pa byen avèk, avèk ti fanmi iks ou igrèk. Yo pap envite nou. Sa pap di a m ti aske dirijan peyi sa nou menm Kap tande tout moun tande e len di lòt e dadou ki dil pa envitem nan afè nou e sa pa enteresem se pa paskem bezwen envitasyon men map pale pou lòt yo ki ayisyen kap batay nan biznis mizik lan kap batay pou la kilti ayisyèn map pale pou nou paske nou pa gen bouch poun pale paske son bann lach ke nou ye men si se te dadou nou tap fè fas kare sou li pou nou kapab elimine'm tankou se sap nan lespri nou. Men nou ap di nan ke m byen panse mal kalkile. Mesaj kapte. Yo pa envite yo. Epi lè gran òganizatè pa bò isi yo, nenpòt ti fèt si w wè kot nèg ap wonyen kò yo, pou y ap achte tikè de twa mil dola, pou yo fè ti nèg anba moute vin bay. Epi ou menm isi w ap ponpe w. Wè m pale nou. Nap peye l kòm sa dwa pa gen amitye nan kesyon biznis. Di yo sa pa bon pou nou. Di yo sa pa mande nou tikè. Di yo sa pa mande nou viza. Paske mwen m son òm di mond. Sitwayen di mond. Yo pa pale zanyen nan bagay sa men men lè pou nou peye li fò n peye. E prensip mwen m di nou deja. M pa gen radyo nasyonal. Nèg ki fè kilti se El Señor ki fè radyo nasyonal nan peyi a. Gwo pakèt moun ki fè kilti sou televizyon nasyonal, radyo televizyon nasyonal. Se El Señor, Gandhi Khan. E nèg sa yo m te konn nèg sa yo, m te konn tande pale de yo. El Señor se yon nan jèn ki sot nan vil Leogane ke m trè apresye. M pa gen radyo nasyonal, m pa gen cho nasyonal. M gon cho dyaspora paske isit o Zetazini, tout bagay peye. Ni nèg ou a k ap bwè bon dlo ki pi byen pirifye an, ni nèg ou a k tout dlo yo tout gen mèt yo. O se de gwo dlo, yo gen moun k achte, gen nèg ki p ap mete, ki p ap mete yon dola nan, nan, nan, nan pou l achte yon boutèy dlo. Gen nèg li menm se dlo ki vann 3, 4 dola e li l bwè. An m di tout nèg m pa bwè ni dlo tiyo ankò, m pa bwè ni dlo rigòl ankò, je byen di, ni dlo senk ankò. Tande byen, m pa bwè ni dlo tiyo, ni dlo kanal, dlo rivyè, ni dlo senk, ni dlo siti. M pa bwè dlo sa yo ankò. A di m bwè tout deja. Ok. Alò moun k ap bwè l lan m pa e pa yon pwoblèm ke m gen. Men mwen m pa bwè bagay sa yo ankò. Wè m met ankò a e m ensiste sou li. Lè nèg y ap fè gwo bagay nan peyi an yo pa envite nou. Depi yo gen trofe bay ki pou fè nèg ti nèg bèl yo pa envite nou. Paske yo lè yo envite nou se gate nou vin gate. Lè yo envite nèg yo anba se gate yo gate sa e wap gade gen de nèg la jodi a kap òganize yon seri de aktivite la. E dèfwa, gen de aktivite nèg yo y ap òganize pa bò isi, tankou nèg k ap fè Ewad, yo envite yon bann nèg nan peyi Dayiti, ki nòmal. Pa gen anyen wrong nan sa non. E dèfwa ou konn al nan jan de aktivite k ap fèt la, e sèlman nèg Ayiti sèlman w ap jwenn. Pou mennen yo nan otèl bagay pa lòpitò. E lè nèg yap fè yo pa envite nou. Nou pa pitit peyi an e nap mal batay e nou batay trè mal. E m vle nou konsyan de sa. M met m ti aske nèg kap travay nan dyaspora pou yo konprann sa. Nou pa nan lis lan. E nèg anba yo, m ti aske yo konsyan. Jodi an biznis mizik kiltirèl, kilti peyi an, li plis a leksteryè ke a lenteryè. Paske gon pakèt talan Nou toujou vrè lè nou wè yo, nou di ke a, fò nou reprezante peyi a wi. Fò nou reprezante peyi a wi. E lè nou gen twofe pou nou bay, nou pa t ap ba yo l. E kou yo pran twofe yo, nou di, a se pitit tè a. Fò nou sispann lojik sa a. A, se yon nou jere sa. Fò nou pa sèlman ap ret tann mango ki mi tou senpleman. Manje tou kwit. Foure men nan sòs. Si w pa fè sòs la, w pa met vyann ladann, pa foure dwèt ou. Donk se kalite sa ke nou gon peyi se sou fòm sa l konstwi ki koz w ap jwenn yon pakèt nèg jèn peyi an kèlkeswa ti byen paran yo kite pou yo oubyen pa tou lè mwayen sou fòm nan yon lòt lan yo jete yo li mèt lan repiblik dominikèn oblije al kanpe paske anndan peyi an pa gen ankadreman pou yo fò n ankadre ti jèn yo m pral pèmèt kèlke lè zenkoni.

Nou wè klass pa janm ka bay gwo rezilta nan festival, se pa yon djazz ki fèt pou kesyon de festival, se yon djazz ki fèt pou gwo pou lè gen fèt e vire senti, netwaye netwaye sentiwon. Se yon djazz ki fèt sou fòm sa. Se sa fè nan festival ou wè li toujou kase dan l nan wi. E m te batay avè yo anpil, ou pa ka gen yon djazz chaje festival tout kote epi nan chak fetival ou wè djazz lan frèt kou dlo frèt. Ou dwe fè yon djaz pou tou lè bagay. Pou bal, pou festival, pou kanaval, tout bagay. Ou ta di, ou ta di Klass wap bal yon kòb pou lal nan kanaval? Kòm nèg sa yo vin renmen kòb anpil, lap oblije ale kanmenm. Men w pa ka mennen Klass nan kanaval paske yon katouch pap pase. Donk se konsa. Donk anbyans Dior sa li menm se yon show ki fèt pou l ede ti jèn yo sòti kote yo te ye pou yo vini. E sa k anbyans Dior sa. E toutalè, E nou pral nan peyi an, nou te sipoze gen Aimé Jeune Choubou nan show an pou misye eksplike sa k pase l e ki koz tout palanpul sa yo, men kontak yo pa fèt. Men jodi a n ap gen ti jèn sa ki ki fè gwo sòti wikenn sa, Don Bertho, sa se chantè enkwayab lan nan anbyans se di yo sa. Rete branche show pa nou an, nou pral gen tout enfòmasyon e ou menm tou